Bonjou ou bonswa tout moun kouman nou ye Vales ekwatè rantre nan kay la jodia nou pral pale egzakteman de desizyon gouvèneman ekwatoryen an pran gouvènman ekwatoryen an ap prezante ou yon bidjè konsa kote lap pale avèk pèp ekwatoryen an lap di tout pèp ekwatoryen li konnen ke nap goumen nap travèse yon moman ki trè difisil men se pa nou menm sèlman se lemond kap travèse moman sa. Nan peryòd sila a, gen 150 mil Ekwatoryen ki pèdi travay yo. 150 mil Ekwatoryen ki pèdi travay yo, paske konpayi yo te oblije fèmen pòt yo. Mezanmi bagay la konplike, li trè di anpil nan Ekwatè pandan n ap travèse sitiyasyon sila a. Ekwatè tou, anpil moun ap pale, prezidan an di Ekwatè te resevwa 8 milyon dola e 4 milyon de defisi. sa ki bay yon total de 12 milyon, se kantite lajan sa a Mesye Prezidan an di ke pèp Ekwatoryen an ke yo menm yo te resevwa. Pa bliye li prezante diskou sa a se apre li te voye yon plan imanitè ki se yon èd soutyen imanitè nan devan Asanble Nasyonal la kote yo te vote 59 kont e 4 abstansyon e rès yo te vote pou. Donk li di ke kòb sa a yo resevwa se yon sòm total de 50 pousan nan enterè peyi a ki menm yo resevwa pou sa yo oblije prezante yon lòt bidjè ankò donk kote prezidan ap pale de 4 konpayi sila yo ke yo oblije yo fè yon yon retrè ladan li ki se 4 milyon donk mezanmi antoulèka bagay yo vrèman konplike ekwatè ap travèse yon moman yon sitiyasyon ki trè grav anpil prezidan te nan mikwo konsa ke li tap pale kote li tap di pèp ekwatoryen an. An nou tout nou mete men nou ansanm, an nou kolabore ansanm pou n wè ki sa n kapab eseye fè. E nan sitiyasyon sa a tou, prezidan an te tou oblije adrese avèk yon nouvo plan kote li di ke yo pral pase kèk biznis ki pral ouvri pral travay sizèdetan pa jou, sizèdtan pa jou e y ap touche yon salè ki ap egal a sizèdetan. Moun ki p ap nan lis sa a se sèlman polis nasyonal, moun ki fè pati sekirite yo moun sa yo ap toujou travay nòmalman 8 è de tan yo a mezanmi bagay la vrèman vrèman nan yon peryòd kote nou pa konnen kisa nou pral fè avèk lekòl yo tou yap sèlman gen 1 è de tan mwens 1 è de tan mwens apa de sa tout rès yo ap travay 6 è de tan apati moun kap travay nan domèn sekirite peyi a donk se konsa prezidan an tap pale li tap prezante diskou li an. li t ap pale konsa pou l te bay ki nouvo pwojè ke li genyen. E nan peryòd sa tou, prezidan an tou pale ke yo pral elimine 7 e 7 konpayi, 7 konpayi piblik, se konpayi sa ke w ap gade la yo, donk se 7 konpayi sa yo. Epi tou gen konpayi Tame ki te fè yon defisi de 4 milyon dola pandan 5 ane dènyè yo, konpayi Tame y ap oblije resevwa. ap resevwa yon likitasyon kote konpayi a gouvèneman admèt ke yo pral likide konpayi Tame ki se youn nan konpayi ki fè vòl nan Ekwatè espesyalman m kapab di de Brezil donk pou rezon sa a tou depi nan peryòd sila a. 2 konpayi sa yo. Gouvènman an pran dispozisyon pou l fèmen anbasad sila yo. Lè n ap pale anbasad sa yo oblije fèmen. Anbasad Malezi, Iran, Nikaragwa, reprezantasyon Azi, eksetera. Donk prezidan oblije gen disponiblite pou l fèmen anbasad sa yo. Nou pa konnen pou ki rezon. Donk li oblije ap fè tout sa yo. Men ou konnen jan Ken te di w lan, prezidan Ekwatè lan li menm. Avèk prezidan prezidan prezidan etazini an yo travay de konsè tout sa ke prezidan ameriken an di lap fè li menm tou li oblije fèl nou pa konnen sou ki kritè ke li vini avèk jan de desizyon sila yo men sèl sa ke nou konnen e apre de 10 pou sa 15 pou sa sa se gasto sa se sa se sa se defisi ke yo menm yo fè ebyen prezidan deside pou li ogmante te pou li ogmante olye de 10 pousan taks men pito li ogmante l avèk 15 pousan de enterè dakò mezanmi nou pa konnen kòman sa ap ye men sa tou sa se desizyon ke yo menm yo pran pou sa tou yo peye 341 milyon de dola donk mezanmi epi yo menm yo rantre 100 1 milyon 1 milyon 300 mil donk mezanmi nou pa konnen egzakteman se sa prezidan ap prezante bay kòm bidjè li donk tout sa yo se nan domèn sante. Te tou kòm ou konè, pèp Ekwatoryen ak pèp souveren an deja leve kanpe debou e yo sèmante 7 fwa 77 fwa fòk prezidan an remèt pouvwa a paske avèk prezidan sa a yo pa gen anyen ke yo kapab rive fè nan peyi a. Donk pou rezon sila a nou menm nou rete la nap swiv, nap gade, nap gade pou n wè kòman bagay lan ap dewoule. ki sa k ap fèt nan kòman sa pral ye e ki dènye desizyon final ke yo pral rive pran nan domèn sila a. Donk nou pa konnen, nou pa konnen, nou pa konnen, nou pa konnen egzakteman. Donk prezidan an di yo pral bay kredi sa yo de 5 pousan taks pou 36 mwa e y ap bay 6 mwa gratis. Sa vle di ou gen 6 mwa apre w fin pran lajan sa a, ou gen 6 mwa ke ou p ap peye ankenn enterè. Apre de sa, kòb ou pran ou pral peye l nan 36 mwa. Men w ap peye l avèk yon to de 5 pousan. Èske l te janm 5 pousan? Non, li pa t janm 5 pousan. Nan domèn petwòl tou, pa bliye Ekwatè li menm li genyen petwòl. Donk, pri gaz lan nou sonje l te monte l deja, li te 1 dola 85, jodi a li avèk yon dola 75 ki se ekstra pou dizèl la tou ki nan yon dola. Donk se sa. Se sa se konsa ke yap travay pa bliye se gaz sa kite mete prezidan ki tap mete prezidan nan kouri mwad novanb 2019 kite pase se la pou rezon sa prezidan oblije pale men li pa manyen afè gaz la o kontrè li desann ni pito mwens 10 santim paske sil ta menm gen malè touche bagay gaz sa ankò nou pa konnen kisa kite ka rive pase avèk prezidan donk pou rezon sila yo tou Prezidan an oblije ap travay trè di pou l wè se sa l di men nou pa ko konnen. Antouka, n ap swiv pou n wè èske sa l di yo, èske y ap fèt vre oubyen non. Kòm se yon prezidan, lè l pale, se menm jan avèk prezidan nou an Ayiti, pa gen moun ki okipe l, yo wè se yon moun fou ke l ye e sa l ap di a pa gen okenn enpòtans, yo pa ba l valè. Antouka, frè m avèk sè m yo, Ekwatè ap travèse moman sa a. Moman ki trè trè difisil anpil. Ou menm ki ta gen plan pou rantre Ekwatè nan peryòd sila yo, n ap di w fòk ou admèt se pa sèlman Ekwatè tou men se atravè lemond ke w ap vin fè fas avèk yon sitiyasyon ki trè kritik. 150 mil moun deja pèdi anplwa yo nan peyi sila a. Donk mezanmi, nou pral ale men sèl sa m ap mande w, sèl sa m ap mande w, nou la pou nou pote nouvèl Ekwatè yo pou ou men ou menm ede nou, Ede nou pou n kapab avanse avèk chanèl la se lè ou dakò pou abòne ansanm avèk nou e ban nou yon grenn kòmantè oubyen yon grenn like oubyen ou pataje l. Pa bliye se prezidan Ekwatè la ki se te Mesye Lenin Moreno ki te nan mikwo konsa devan laprès ki t ap prezante bidjè ke li menm li genyen pou peyi a. Antouka, mèsi a la pwochèn.